Bonswa tout moun, se pastè Malachi Thébo. Yon lòt ti konsèy ke mwen vle pote pou ou sou kesyon viza travay la ki se H2B epi H2A viza ke yo rele work viza. Ou sonje resamman, lè nòt la te soti, e lòske gouvènman ameriken te deklare ke Ayiti, mentnan, li fè pati de peyi, nan 6 peyi ki elijib, ke yo ajoute pou yo kapab bay work visa. E depi lè sa a gen anpil moun ki kòmanse kontakte m, k ap di m kòman m kapab fè ede yo pou yo kapab jwenn work visa. Nan tout senserite, ke mwen menm m pa kreye chanèl mwen pou m bay manti, pou m di sa m pa konnen. Premyèman, E mwen pa yon ajan imigrasyon. M pa yon avoka. Mwen senpleman son etidyan an teoloji. Men yon patriyòt, yon bon sitwayen ki ta vle ke pèp li avanse, jèn yo avanse, se sak fè dè fwa mwen chache kèk enfòmasyon ki rapò avèk devlopman sosyo ekonomik. E, wi, byen avan ke sa m pral di la, e, m pa konnen, si ke ou abòne deja avèk chanèl la, Gen yon bagay ou poko fè se ke ou pa aktive bouton notifikasyon an kote chak fwa m ta poste yon video pou ta jwenn ni. Konnya sa wap fè wap remonte wap monte sou chanèl la wap gade eske ti klòch la aktive sou e sou telefòn ou an wap jis aktivel pou mwen epi dezyèmman si yon moun wap swiv mwen la ou poko abòne avèk chanèl la ki se English for Opportunities so map mande ou kapab abòne avèk chanèl la pou mwen pa mande m pou ki sa pou abòne ou konn pou ki sa pou abòne ou abòne pou kapab toujou jwenn enfòmasyon yo lè yo tonbe. M gen anpil bèl enfòmasyon pou ou e map di w enfòmasyon ke map pote pou ou yo se de enfòmasyon ki pa gen manti ladan yo. Se de enfòmasyon depi yo tonbe e ke mwen menm mwen chèche yo e gras a Dye mwen kapab li yo, mwen chèche yo, mwen kapab pote enfòmasyon yo pou ou. Mentnan nou sonje ke mwen te fè yon videyo pou mwen te pale de viza viza travay la ok sonje se mwen menm ki te fè yon video m konnen gen pil lot moun tou ki te fè menm video sa se sak fè sou al chèche sou youtube wap wè anpil moun ki pale de viza travay la Ok, viza travay la ki se 3 kategori ladan l. Ok, gen yon kategori e ki se H2A, ki se H2A. Sa se premye viza pou moun agrikilti yo ki pral travay nan depatman agrikòl. Se sa k rele H2A. Ok, E pi H2B a, se moun ki prale nan travay non-agricultural. Sa vle di, ki prale nan lòt domèn, tankou nan warehouse, ou byen ki prale travay nan restoran, teren golf, ok, tout sa ki pa an rapò avèk agriculture, nan H2B a. Epi nan H2B a ankò genyen viza pou pwofesyonèl tankou medsen, enfimyè ki kalifye, epi enjenyè oubyen moun ki etidye jeni enfòmatik. So on and so forth. So, tout viza sa yo, se viza travay ke yo ye. Mentnan kounye a, e, ou sonje m te di w gen moun ki ap rele m, ki di ke mwen menm mwen kapab fè yo jwenn viza, alò, mwen sèlman, ba ou enfòmasyon pou ke ou kapab konnen kòman ou kapab prepare ou pou viza a. Ok. M te di ou tou dabò, w ap bezwen mete paspò ou prè. W ap bezwen mete paspò ou prè. epi wap bezwen mete yon ti angle sou ok wap bezwen mete yon ti angle sou ou trè pwochènman map montre ou map fè yon video poum kapab fè yon debi avèk ou poum kapab montre ou ki tip de ki nivo angle ou bezwen lè ou bezwen yon viza konsa paske lè ou bezwen yon viza konsa ou pa ka parèt avèk gwo kreyòl ou e sitou pou pwofesyonèl moun ki bezwen viza H2B ki se pwofesyonèl ou pa ka parèt avèk gwo kreyòl oubyen fransè nan bouch ou zuzu je suis je m'appelle nan. ou bezwen yon ti nivo anglè. E map prepare yon kou spesyalman pou ou pou sa. Pa bliye m te diw fok ou edem pataje video chanel la tou pou plis moun kapab gen aksè avek li. e m te di w ou bezwen mete paspò w prè. Men gen yon reyalite ke mwen menm mwen ta vle sinyale w de li. Se ke mwen menm mwen vin avèk enfòmasyon pou m di w ke viza gen pil moun ki rele m moun Miami, moun Fort Lauderdale, moun ki Ohio, moun ki anpil zòn paske Radyo Patriyòt te mete m an dirèk ke mwen t ap pataje enfòmasyon avèk moun yo sou Facebook e mwen pataje l sou YouTube osi. E gen anpil lòt zanmi ki pataje l e videyo sa ke m te fè a m pa menm kwè ke li pa gen plis ke mil vyou. Bon m pa konnen, m pa ka di egzakteman ki kantite vyou ke videyo sa li genyen parapò avèk moun ki t ap fè l mache. Paske ou konnen nou menm Ayisyen, nou son pèp, e pa rapò avèk vilnerabilite nou, enstabilite ki gen nan peyi nou, se pou n toujou ap chèche opòtinite, pou n toujou ap chèche kote pòt ouvri, lòt kote, pou ke nou kapab bat zèl nou. Reyalite ki genyen, premyè reyalite ke m ap ensinye pou ou, M ap eseye brèf avèk ou. Premyè reyalite ke m ap ensinye pou ou se ke an atandan la a, anbasad amerikèn poko ouvri an Ayiti. M pa konn si l ouvri, si l ouvri se jodi a oubyen demen. Men, m aprann ke anbasad amerikèn fèmen pòt li, ya de sela dizon 9 a 10 mwa, ke pòt la fèmen. Men goun sèl bagay ke m ta renmen di ou pou konprann. Se vre anbasad amerikèn nan fèmen, E sa pa anpeche ke yo ajoute Ayiti nan viza travay la. Gen yon zanmi m ki te poze m yon kesyon, li di men, e pastè, e anbasad la fèmen, e kòman moun ap fè jwenn viza? Ok, m te di bon, sa a, mwen menm mwen pa konnen. Men gen yon bagay ki pote m a la refleksyon, se ke, e si anbasad la fèmen an Ayiti e ke yo rantre Ayiti nan lis peyi ki kapab jwenn viza H2A, H2B, se ke kan menm anbasad la ap ouvri. Anbasad la gen pou l ouvri, li pa ka rete fèmen tout tan. Byen ke se ensekirite a, m ap toujou sa, ensekirite a, Li pote blokaj anpil pou peyi a, touris pa ka antre, menm ayisyen ki ta vle emigre oubyen pou tal chèche oubyen ki gen kapasite pou tal chèche swa avèk konesans yo oubyen avèk fòs yo, la ou vin wè gen anpil pòt ki bloke. Se sak fè map tou konseye ayisyen, souvan nou di se Bondye kap vin chanje Ayiti. Moun kap lapriyè di se Bondye kap vin chanje Ayiti. Men mwen menm depi m piti, mwen wè kòman Ayiti ye, bon alò, Ayiti nan piti m nan avèk konnya se e, m kapab di e, e, le jou e la nwi. Donk, depi m gen konesans map gade Ayiti, map reflechi sou sa kap pase Ayiti, mwen vin dekouvri ke Ayiti, jan nou panse a, se pa Bondye ki pral fè yon bagay pou nou, se nou menm ki pou met tèt nou ansanm, kòm yon pèp, pou nou kapab chanje peyi a, devlope peyi a, pou nou pran dinite granmoun nou, pou nou fèmen tout pòt, e tout moun ki ka vin entegre, nan, pou anpeche devlopman peyi a. Sa pa vle di ke kretyen ki ap tande m yo ka panse ke m di, Nou pa lage peyi a nan men Bondye, nou pa kwè nan Bondye, non se pa sa a non. Mwen di ou ke reyalite a se ke nou tout ki pou met ansanm, kant il saji de enterè Ayiti, menm si ou te vodouyizan, menm si ou te masonlòj, menm si ou te wozikrisyen, menm si ou te kretyen, Ou pap antann nan zafè fwa ou, men quand il s'agit de la pè ki pou gen sou peyi a, quand il s'agit de e devlopman ekonomik, paske nap viv sou menm sou sòl la. Nou chak gon kote nou prale selon kwayans nou, nou chak gon chemen nap fè, men an atandan nap viv sou menm tèritwa, sou menm sòl. Donk ensekirite a, li vin bloke nou, li fè pitit nou. Bon konnya, Pito peyi a te gen pwoblèm jèn te ka deplase al etidye, mentnan kounye a pou jwenn yon paspò non sèlman li koute kòb epi li difisil pou jwenn. Se sa k fè nou bezwen priye pou peyi a osi e nou bezwen met tèt nou ansanm ok nou bezwen met tèt nou ansanm e pou nou kapab. ede peyi a li menm li avanse. Donk, anbasad la li menm li fèmen, men sèl sa m konnen si yo ajoute Ayiti nan lis peyi y ap bay viza travay yo, se pa yon tolalito y ap fè, ou di mwen se pa yon filalang ke y ap fè, se ke kanmenm fòk anbasad la li ouvri. Ok m kwè w konprann jiska prezan. Dezyèm bagay ke m ta renmen di w e nan kesyon viza travay la. Ou konnen Ayisyen se yon pèp ki soufri anpil, gen anpil moun ki ki pran plezi nan inyorans lòt moun. Gen moun ki, mwen menm m ba w tout mach a swiv pou w jwenn viza travay la. Keseswa ou gen yon fanmi w ki aletranje oubyen ou gen yon moun ann Ayiti ki degaje l ki pale angle ki ka fè rechèch sou Google, li kapab rive dekouvri ki kote ki gen yon sit ki anplwaye moun ki bezwen moun pou travay. M ap mete w alamizangad. Men poukisa m ap di w sa? M ap mete w alamizangad paske ou pral jwenn moun ki pral vini k ap di w yo kapab fè w jwenn viza travay la. fòk ou e men sa pou fè, men sa pou fè. Ou byen, se pou ba yo 5.000 dola, pou ba yo 6.000 dola. Ou byen, yo mande yon bay kelkonk. Alo, men ki sa pou konsidere tout dabò. nan kesyon viza travay la. M te ba w mach a swiv la, m te di w dabò fòk anplwayè a li agre, li fè demand lan pou ou e ke depatman travay e uscis yo apwouve

anvanl fè w jwenn viza. Men teknik map ba ou pou ka konnen lè se manti moun nan ap ba ou. Ke l pral di w lap fè w jwenn viza travay, ke l pa ka fè w jwenn li vre. Premye bagay moun sa a dwe fè pou ou, se fè rechèch la pou li depoze non ou pou non w anrejistre, epi pou l mail ou, pou l mail ou lèt ki pou voye w al anbasad la, paske se pa ou menm ki pral leve konsa w ale, pou moun nan voye, paske pwosesis la, se bòs e mèt e travay yo, biye anplwaye a, se li menm ka pral rempli fòm nan pou ou. ok nan fòm ke lap ranpli pou ou a li ka bezwen kèk ti enfòmasyon nan men ou ke ou ka bay moun kap fè rechèch la pou ou a ou di mwen si se ou menm ki pale anglè kap fè rechèch ou swa sou telefòn ou byen sou laptop ou ok ou moute sou google la epi ou al chèche viza travay ki se h2a Sa se pou viza jaden an. Paske gen moun ki pral di w bon m pral fè w jwenn viza. Gen tan ban mwen, gen tan ban m 3000 dola, gen tan ban m 4000 dola. E pi ou menm, ou gen tan vèse kòb ou. E pi w ap tann pou jwenn viza. Pou w pa di ke m pat anonse w sa, mwen avèti w ke gen moun ki pral bezwen fè kòb. Petèt videyo sa m fè a, yo gen dwa pa renmen l, yo gen dwa pa dakò l, paske moun ki pral vle fè kòb yo, y ap wè se manje yo m ap gate. Ok, y ap wè se manje yo m ap gate. Paske mwen gen moun k ap rele m adwat agoch, etsetera, ki di m, Gen moun ki di yo ka fè yo jwenn li. Si moun nan ka fè w jwenn li, fine. Men, fòk ou trè prudan avan ke ou pral vèse lajan ou. Paske al vèse 2000 dola ba yon moun, 2500 dola ba yon moun, sa se pa yon bagay, se pa yon jwèt afè li. Ou pral vèse 1000 dola, 2000 dola, 2500 dola ba yon moun pou gran mesi. Premye etap, pou m ka fini avèk videyo a m ap di w sa, premye bagay ke w ap bezwen, paspò w, mete paspò w prè, dezyèm bagay, w ap bezwen yon anplwayè ki pou ke ou fè demand oprè de li, lè w ale ou gade sou sit yo ou jwenn, m te di w pou pa pou pa aplike yon sèl kote, aplike plizyè kote. Sa fè gen moun ki ka di w bon la fò w jwenn li petèt se yon moun, yon sèl anplwaye l gen, gen dwa anplwaye a se 10 moun li bezwen, epi gen bagay yo ka fè w ankò wi. Siveye, yo ka, yo ka di w y ap fè w jwenn viza travay, epi yo pran kòb nan men w, lè anbasad ouvri epi yo fè yon demand viza touris pou ou, yo vin fè demand viza touris la pou ou, epi yo fè w al nan randevou, Epi anbasad la ba w refi. Paske viza, demand viza yo te fè pou wa, se pa viza sa li ye. Epi yo menm kòb yo nan men yo kach. Ayisyen se mechan yo ye. Ayisyen se kè di, se kè lanfè anpil nan yo ye. Yo ka fò sa. Ok, yo ka fò sa. Yo ka di ou, bon, y ap fè w jwenn viza, epi yo fè yon demann viza touris. Yon viza B1, B2 pou ou. Ò, ou konnen B1, B2 son lòt kategori, e H2B son lòt kategori, H2A son lòt kategori, C1, C2 se yon lòt kategori. Ok, gen anpil lòt kategori de viza. Ke nou ka ba ou yon ti enfòmasyon sou yo trè byento. Ok, moun nan ka fè yon demand viza touris pou ou. Alò ou menm, li fè ou ale anbasad la. E pi, lè ou rive, yo ba ou refi. Ok, lè w rive yo ba w refi paske tip de viza ke w t al fè demand lan se pa se pa se pa pou li moun nan moun nan li ranpli pou. Se sa k fè fòk nou trè pridan. E trè byento m ka fè yon yon videyo pou ou pou m kapab anseye w e diferant choz ki kab pèmèt ke dèfwa si w al fè yon demand e yon viza touris ou byen kwak e viza l ta ye a ki ka pèmèt ke ou echwe nan viza. E pandan m ap fini m ap di w si w poko abòne sou chanèl la abòne sou li e lè w fin li videyo a kite yon kòmantè Kite yon kòmantè anbal oubyen si w gon kesyon kapab poze kesyon an epi like videyo a epi pataje videyo a ok si w poko abòne si w gon zanmi w ki poko abòne sou chanèl la fè l abòne sou li ke Bondye beni w se te zanmi w pastè Malachi Thébeau ok m prale m ap di w sa si w bezwen lòt eksplikasyon anplis ou kapab mande m ni. ok men map fè rezime pou mwen di w ke degaje w mete paspò w prè dezyèmman mete ti anglè w sou ok mete ti anglè w sou pou prepare ok e answit moun ki pral fè deman viza travay la pou w a e gen enfòmasyon l pral mande w lap voye yo kote e bay anplwayè a. E men anplwayè a li menm lap voye yon mail ba ou. Ok pou ka ale anbasad la pou ka al fè demand lè anbasad la ouvè byen antandi. Ok. Se sak fè ma avèti ou premye bagay anbasad la poko ouvri. Dezyèman pa al vèse kòb bay moun konsa pou kapab jwenn viza travay. Ok. Mèsi bokou.